li anpil. Je me suis perdu dans des pensées positives aussi. Donc, ça va, grâce à Dieu. Oui, oui. Euh, m te jwenn an abone, alò m jwenn plizyè ki ekri m. Men pami lèkèl, gen yon ki te di m konsa ke li ta renmen ke m fè videyo sou etap, pwosesis, kòmsi pou moun k ap vin Brezil, kisa ou dwe konnen, tout sa. Donk m panse ke enfòmasyon sa yo y ap enterese w osi. M ap mande w pou w fè 3 bagay. Premyèman, w ap abòne sou chèn mwen an. Dezyèmman, w ap renmen videyo an. E twazyèmman, w ap pataje l. Paske pa konnen kanmenm gen yon moun k ap bezwen enfòmasyon sa yo. Dakò? Ok. Si tout fwa moun nan li bezwen vwayaje. Pli presizèman, Brezil.

e pa byentou gen yon viza ki plis fasil pou jwenn. Dakò? E m pral fè diferans lan pou nou. Viza touris lan, m panse ke moun nan l ap kapab pase senpleman 3 mwa nan peyi a, apre 3 mwa pou moun nan bay talon l. Viza etidyan an, li bon. Kòmsi m pa konn, m pa konn si anbasad la tou regle bagay sa, kòmsi w al nan anbasad la di w bezwen viza etidyan, men pou jan, tout sa, dakò ou ka eseye al nan anbasad la tou pou sa. Ok, dap m pase ke se anbasad la kap regle sa pou ou. E, donk, pou viza etidyan an tou, alò m pa konn si konstitisyon lwa li chanje kounya, men. Kòm si moun ki gen viza etidyan yo, yo konn, yo pa ka travay. Yo pa ka travay ditou. Donk pa bliye ke depi ou deyò, je fanmi yo sou ou ye, pou vin nan yon peyi, wap peye kay, wap peye dlo, wap peye entènèt, kouran, fò manje. E pi pou pa ka travay. E fòk fanmi, fòk fanmi, si fanmi ou di ok wi, yap ede ou, ok. Men pa bliye ke Ou wè sa m vle di w moun nan gendwa kòmanse l pa fini tout sa Donk fòk ou toujou gen yon plan B Donk se sa k fè ke mwen menm viza etidyan bon m pa konseye l men kanmenm si w konnen ke w gen moun k ap ede w ka toujou ka toujou tante chans ou ok. Apre sa tou gen viza pèmanan, viza rezidans. Pou rezidans, pou jwenn, pou rezide nan peyi an. Ok. E sa o mwen wi. E on ne sait jamais ke pandan w lòt bò ou ka ou kapab aplike pou on bous ou sinon tou ou di konsa ke m prale m ap fè 2 zan m ap travay m ap fè 3 zan m ap travay apre 3 zan m ap rantre nan yon fakilte. Donk lè sa w ap an mezi pou w ede ni fanmi w epi w ap an mezi pou w ede tèt ou tou. Donk mwen menm mwen plis opte pou viza pèmanan. Ok? Donk mwen pa konsidere yon moun tou kòmsi pou w ap vini pou vini ilegal. Ki pwosesis ou kapab fè pou w kapab jwenn viza? Alò alepòk mwen menm lè ke, anvan ke m te vini, m sonje ke nou te ranpli fòm nan sou entènèt. Ou prale nan yon sibèkafe, w ap jwenn avèk yon moun ki konn abitye fè sa deja. Epi, menm kote ou fin fè l la, y ap tou ba w randevou. epi pou al peye randevou a labank just sa e pou papye yo tou wap gen bezwen ak de nesans, ekstrè dachiv, sètifika bòn vyè mès e wap gen bezwen yon paspò ki valab e make sure ke nan papye w yo chak papye w yo yo pa gen fot yo pa fè erè nan non w yo pa fè erè nan dat de nesans ou tout sa paske mwend erè yo jwenn yap rebaw yon lòt randevou ankò. Pafwa, yo gen dwa voye yo jis apre 6 mwa, yo gen dwa voye yo jis apre, eskize m telefòn m ap sonnen, paske m poko sòti nan travay mwen. Yo gen dwa voye yo jis apre 6 mwa, yo gen dwa voye yo jis apre 1 an, e tout sa. Donk, se sa k fè ke li enpòtan anvan pou ale pou toujou revize papye w, pou konnen si pa gen. Li te met 1 grenn pwen yo jwenn. Ki pa nan plas li donk se yon lòt randevou ok donk se sa e si wap vini tou m pa kwè se kòmsi pandan toujou make sure ke ou gen yon moun ou gen moun osinon mwen m pa konseye kòmsi moun nan pou l kòmanse lwe kay sou entènèt tou sa. Paske brezilyen gen lespri anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Sensèman, yo entelijan. Paske ou gen dwa al fè yon dil sou entènèt epi lè w rive, ou pa jwenn moun nan, osinon bagay. Donk toujou eseye jwenn avèk dè moun ki konnen, ki pou kapab, ki pou kapab oryante w de sa w ap fè a, dakò? Donk li pa konseye pou kòmanse lwe kay sou entènèt, tout sa. Gwo lòt bagay ankò tou m te wè. I love moun ki te pataje sa avèm nan, li banm posibilite poum pale sa donk map pale l, kòmsi pou lè wap lwe kay lan mèt kay lan di fò peye IPT ou Voltor?
Eeh madanm sa pa ki? Li pa konseye osi kòmsi pou nan peye IPT ou paske IPT ou kiyès ki peye l se mèt kay lan paske imajine ke ou pa gen non an kay la pa sou Kòman m ta di sa? Papye kay la pa sou non w epi w pral peye pete ou. Donk se mwen m pa konseye l dakò, m pa konseye l ditou. Ok. Se sa k fè ke li toujou mye kòmsi ou gen yon zanmi ou di èske w ap kapab pou yon semèn osinon yon bagay men osinon tou gen dwa di moun nan ou gen dwa vin tou fè yon rezèvasyon nan yon otèl fè yon wikèn osinon yon semèn epi aprè sa w met kòd yo pou chache yon kay. Pou w kapab wè ki sa k regle nan Brezil osi, li enpòtan kòmsi pou m byen di nou ke kou de vi o Brezil se pa chè, se yon kou ki nòmal, nòmal, nòmal. E se yon peyi kòmsi ki, kòman m ta di sa, agrikòl nan li fò elve, donk bagay yo ou pa jwenn yo chè ditou.

Lè w ap vini kòm sa, kòm si lè w ap lwe kay, kòm si li enpòtan pou ta pou kapab wè ki sa w ap regle tout sa. Li enpòtan pou kapab wè pou w jwenn avèk de moun ke w konnen ki fyab pou lwe kay ansanm avèk yo. Lwe kay ansanm avèk yo pa kòm si m pral di moun nan pral fwe bouch li nan sa pou pa gade l dayè chak moun gen moun lakay yo. Wap sòti ou fèmen kle ou, map di wap sòti fè pè. Wap sòti ou fèmen pòt ou, bagay. Chak moun nan patiraj pa yo, men nou nan menm kay. Dèfè yo di ke lè kòb la rive, nou divize kòb la, kantite moun ki nan kay la, pi kòm sa, e konsa nap kapab fè yon ekonomi, a savwa ni sou kòb gaz, ni sou kòb kouran, ni sou kòb entènèt, ni sou kòb dlo, donk sa ap ede nou anpil. Ok kisa m pa di ankò mon Dye bon eseye panse mwen sa m pa di ankò donk m panse ke se tout sa wap gen bezwen wap gen bezwen paske euh wi si wap vini tou pou etidye jan m di an gen fakilte ki la ou gen dwa ale ou pase yon tès ou sinon tou si w ta pran yon metye yon lòt kote tout sa sa depan sa depan de kote a ok sa depan de kote a lè w vini yo senpleman pase yon tès ou pase tès lan bagay E tout sa. Pafwa tou gen bagay lè w al etidye ankò tèlman ou te kòmanse yon kote, donk se a retounen paske yo pa kòmsi, pou m byen di w se yon nasyon ki vrèman entèlijan donk afè sa ki kesyon de medyokrite yo pa an afè ak sa. Dakò? E si w jije tèt ou kòmsi w te aprann sa w te aprann nan ti jan bagay tou, just ale w rekòmanse paske il nè jamè two ta. Pou byen fè l. Pa vre? Donk se sa. E mwen yon ti pou alò pou m byen di tou. E jan m te di sa tou ke m pa konseye yon moun fè viza e aplike pou viza etidyan. Aplike pou viza e pèmanan. Dayè on ne sè jamè. On sait jamais. Donk ou sinon tou ou ki dwa fè, ou gen dwa fè, ou aplike pou viza pèmanan. Epi tou lè ou rive ou konnen yon zanmi ou kap etidye nan tel fakilte, si l pa egoyis lap di ou met tel bagay, met tel bagay, pafwa menm moun nan tou li ka ede ou jwenn bous, tou sa. Donk.

Donk map mande w pou abone sou chèn mwen an, map pote pi plis videyo toujou konsènan sa yo. Abone sou chèn mwen an, kòmante videyo a e pataje l. Dakò, pataje l kòmsi si w konn map vini sou plis enfòmasyon toujou ou ka kite ou ka poze m kesyon yo an kòmantè, mwen menm lè m gentan m pral li yo epi map ekri yon kote aprè sa pou m pot repons yo pou nou. Dakò? An gwo se sa. Donk bizou bizou, a la pwochèn.